Bonjour, bonswa fanatik plezi enfo yo. Sa kap fèt kòman nou ye? E video m pote pou nou jodi a se konsènan vodou. Vodou yo di nou se kilti ayisyèn. Se pa vre? Depi m piti m tande bagay sa. Men, Gen yon bagay ki toujou ap fèt. Chak moun ki mouri, yo di w se tiye yo tiye l. Men ki kote tiye a soti? Se andan vodou. Moun nan gen yon biznis, li pa ka vann. Yo di w se moun k ap fè l, ki kote l soti, andan vodou. Ayisyen n ye, nou konn bagay sa trè byen pase m. Men mwen menm, sa m ap di, kesyon m ap poze avèk nou, kòman nou konsevwa sa, èske se vre? Sa m pa konnen, paske m poko gen moun ki fè m. E m poko al kay bòkò. Men kounye a se ou menm ki pral di, èske malfektè ki enpeche Ayiti avanse yo, èske l soti anndan vodou? Sa e ou k pral di l wi, nan kòmantè pa w la. Pandan wap kòmante, wap abòne avèk chanèl la, wap like, men si w voye ti etwal tou lap bon tou, lap fè chanèl la byen. Kona se ou k pral di, eske tout sa yo m repete a la, eske se andan vodou a yo soti vre? Nou konprann? Paske e Brezil Moun yo sèvi bay satanik tou. Men, lè w ap byen gade, w ap wè yon biznis la, yon biznis la, ou wè sa m di nou an, biznis yo tou kole. Tout moun gen, tout moun ap vann. Tout moun ap vann. Chak moun, chak moun genyen E kòman m te ka di sa fanatik pa yo. Chak moun ap vann. Pa gen pwoblèm. Men Ayiti, si yon moun te gen tan fon biznis yon kote, ou menm ou vin mete yon tou pre a tou, sa w tande a, w ap leve de maten, w ap wè sachè mare ki gen twalèt ladan ki vin mete devan biznis lan pou l kraze. Nou byen sezi sa m di a? Poul kraze. Sa w tande a tou, oubyen moun nan mouri. Bandi ankò. Bandi a, li gen pwen pou l pa pran bal. Ki kote l soti yo di w se nan vodou. Kon a se ou k pral di wi eske se nan vodou a l ye vre. Ou konprann sa m di w? Se ou k pral bay opinyon pa w. Antouka, m ap tann nou pou nou bay pwen an. Epi pa bliye abòne avèk paj Facebook nou ki se Plezi Enfo, abòne avèk chanèl YouTube nou ki se Plezi Enfo pou n toujou fè ti pale epi pou n toujou lage tout dènye enfòmasyon k ap tonbe atravè peyi ke sitou nan peyi nou Dayiti ke yo fè nou pa ka viv ladan. Men wap wè tout sa yo se andan vodou yo di w yo soti. Mwen m pa di l, men se ou k pou al di l. Paske mwen m pa kwè ladan. M pa kwè ladan, m pap di l wi soti ladan. Men daprè men menm. M wè l soti ladan wi mwen menm. M pa konn pou ou. Antouka, m ap kite w pou w ka kite kòmantè pa w epi abòne avèk nou. Dakò? Mèsi. Jan n ap gade nan videyo a, se moun k ap benyen nan labou. Nan Senjak, nan Senjak, etan pou Okap. Pou kap Sa e moun kap benyen nan labou ok Mwen kesyon map poze eske vodou a gen selman mal ladan Poukisa se sel mal la yo plis pratike ladan Paske Eske vodou gen byen ladan. Bon, li ka di l gen byen. Poutèt ki sa? Lè yon lòt moun ba w maladi, se menm yo menm ki pral trete w ankò. Kan menm li gen byen. Men yon sèl bagay m ap di nou. Wè, lè gen yon moun. ki gon ti bak sirèt ou tiyel ou tiye anpil moun gen anpil moun ki te ka jwenn travay paske l te ka devni yon gwo antrepriz antouka m swete nou konprann mwen epi kite kòmantè pa w la epi abòne avèk chanèl la mèsi babay